Sou bagay kap pase sendomeng yo bay shaba a nou pral fon ti pale de sa la en peu de mot paske sa fè kelke jou wi bon kelke tan m pa live men m panse ke li li enpotan m fon ti pale la de sa kap pase la paske gen de nouvel zenfo ke mwen fek jwenn la donk m pral pataje enfomasyon sa avek nou m salye nou kelke swa kote nou ye

Ban mwen Wouyy! Ban m fon ti ranje kò m byen la pou m fon ti pale la a avèk nou. Wouyy! Ayayay! Alright! Ok! Dabò, nou tout deja, nou tout konnen ke Mwen menm avèk Shabba nou nou te gen ti pwoblèm pèsonèl. Sa gen de de semèn omwen, wè de semèn si m pa twonpe m, Shabba te rele m pèsonèlman apre ke nou te nan yon fowòm ke mwen gen ki rele HMZ. Haitian media zen kote nou tap sanse retranche ti kontansu ke nou te genyen epi Shabba te vin rele m pèsonèlman pou nou te kapab klarifye sètèn choz. E sa gen 2 semèn mwen di l ok e mwen a Shabba nou deside antere la hache de gè ok je vous le di piske nou te konnen Nou te byen, nou vin pat byen. Ban m di nou pou listwa e pou laverite. E paske gen anpil moun ke m ap voye monte yo pa konnen. Yo just tonbe pale san yo pa konnen. Ban m di nou egzakteman sa l te ye anvan m vin antre nan dosye Shabba a an plen. E lè m byen avèk yon moun, tande, lè m byen yon moun, m ap goumen pou ou, m ap touye pou ou, m ap fè tout bagay pou ou paske mwen pa janm fè anyen a mwatye. M son nèg ki anti Nan tout sam nan tout relasyon m ye, relasyon amikal, relasyon santimantal, relasyon dafè, mwen son nèg ki antye. Quand je suis avec toi, je suis avec toi. Quand je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Je suis comme ça. Men puiske nou konnen deja, mwen nan medya, lavi m yon ti jan difisil puiske m byen anpil nèg, lè w byen anpil nèg, Nèg la vin santi ke paske w byen avè l gen enfòmasyon w pa ka bay. Se konsa l ye nan medya ayisyen an jeneral piske nou nan yon milye ki trè piti donk tout moun konn tout moun, tout moun byen a tout moun. Donk lè w ban yon enfòmasyon, si w bay enfòmasyon sou atis lan malgre atis lan se zanmi w, atis la vin santi ke w gen pwoblèm avè l malgre ke li konnen sa w di a se verite men piske ou bay enfòmasyon an li di a ou se zanmi m, ou nan medya ou bay pou w bay enfòmasyon. Li pa ka konsa. Ozetazini, Kanada et ailleurs, menm si ou se zanmi yon politisyen, yon atis kèlkonk, ou se jounalis, tu fais ton travail. Se enfòmasyon, ou bay enfòmasyon. Sepandan, ou pa dwe bay fos enfòmasyon. Kisa m vle di pa la? M vle di ke pwoblèm Shabba a kòmanse depi lè Roberto Martino te fè yon videyo pandan Premye bagay Madan Shabba te sòti, te gen plizyè foto, bagay, videyo te sòti. Epi bagay sa te fè yon skandal. Epi Roberto Martino te fè yon videyo te di bon pou l ap pale de karma. Nan sans ke li te gen madanm li, ti mesye djakout yo te fè yon kanaval, yo te di yo manyen madan Berto. Bagay sa te kraze Maryaj li dayè li te li te nan kont a madanm li deja e yon ti pwoblèm epi yo te sou wout pou yo rekonsilye epi kanaval sa vin kraze tout bagay donk misye pèdi fwaye l donk Roberto pale de bagay sa donk li pa pran plezi ladan l sepandan sa k te rive l la se li ki rive chaba la pou l pale de lè w fè yon moun mal sa w fè a l ap tounen kont ou menm. Mwen jis pran video Bertho a mwen pataje sou paj Facebook mwen. A aucun moment de la durée, j'ai jamais parlé de la famille de Shabba, Madanm jamais, a aucun moment. Shabba, jan m sot di talè an, lò se zanmi atis li, Atis yo pa vle bay enfòmasyon de yo. Shabba fache, li di se mwen ki lage bagay oubyen pale bay madanm ni fanmi l. Men a oken moman je jamè fe sa. Sa se pou listwa e pou laverite n ap pale de sa la. Epi, piske m konnen m pa gen a Shabba, c'est un ami, c'est un frère, nou pa gen nan kont. Ok! Si m konnen m nan kolabo, m I don't give a shit, m ta pral rele w Maker. Mwen nan festival Miami pandan m sot nan chanm mwen paske nou tout te nan menm otèl epi m jwenn Shabba chita avèk madanm li nan deyò a deyò otèl la gen yon ti lobby moun ka chita bagay sa yo epi m wè madan Shabba m salye l m ba l lanmen li pran salitasyon l pran lanmen an m lonje lanmen bay Shabba, Shabba di non m pap pran lanmen m pap pran lanmen m siwpri. Non m pat pran nan men nan men w, ou t atake fanmi m. M di a bon. Te gen anpil moun ki te la, Fred Lizè, anpil lòt medya te la, yo sipri, yo etone. M di bon, ok, pa gen pwoblèm. M salye w kòm Mayo la, ou pa pran nan men nan men, ok. Amitye an tou gate. Kounye a m vin wè nou pa zanmi. Par la suite. Mwen vin desann Ayiti, a m tape Shabba, m tape Shabba, je vous le dis. Nou konnen m son nèg m ap di bagay la egzakteman jan li ye a. Epi m vin aprann Shabba rele Mèt Radyo, Shabba ap bay pawòl, Shabba rele yon pakèt moun pou ap bare, m ri. Tout sa Shabba fè m konnen, m ri. E pwi, sa rete la, nou vin pa zanmi ankò. Epi Chaba, Chaba, nou pale tout sa yo. Tout sa m ap di nou la, nou pale de sa, pandan Chaba te gen mwen, nou pale de sa. Ok. E pwi, sa rete la, nou toujou pa byen. M pa byen avè w. M ka ba w ti frap. Men se nan showbiz nou. Nou ka pale de lòt. Sa rete la. Men Manèj Shabba se pa yon moun ke pèsonèlman je konè. Se pa yon moun ke mwen janm rankontre pèsonèlman kèk chòz di jan. Ok. Men nou gen anpil zanmi an komen. Anpil anpil zanmi an komen. Nou gen de trè bon zanmi an komen. Sa rete la. Ok. Sa se pou m te di, m te fò ti pale de, m te fò ti pale de, de, de pwoblèm mwen te gen a Chaba. Kounye a banm, banm, banm tounen nan, banm tounen nan, eee, nan kesyon bagay Chaba a madanm li kounye a. Lè m vin ap aprann e sa k ap pase, Chaba, Madan Shaba vin separe a Shaba anpil pwoblèm. Yo te kite yon premyè fwa, yo tounen etc. Sa m toujou di anpil moun medam e mesye se ke nenpòt foto, nenpòt videyo ou lage sou rezo sosyo sa n vous appartient plus. Mwen di moun sa a plizyè repriz. Tout foto ou video ou lage ou lage li piblik li pa pou ou ankò. Sèl sa moun pa ka yo pa ka fè avèl yo pa ka pran l pou itilize pou anyen ki jenere lajan san ke yo pa gen aval ou, san ke ou menm ou pa benefisye yon bagay. Si yon konpayi pran foto ou video ou li fè spot spot piblisitè ou ka sou yo ou ka fè kòb avè yo etc. Men moun nan ka pran foto ou video ou li lage nenpòt kote li vle. Pa gen lalwa sou sa. M klè sou sa. Yo pa ka pran ou pou fè pwopagann, politik, etsetera, etsetera, men moun nan ka pataje. Ou di yon mesaj, yo ka pataje l. Ou di yon bagay, yo ka pataje l. Mann Shabba gen Instagram, li toujou ap pataje foto, bèl ti foto, bèl ti bagay seksi, etsetera, etsetera. Li konn fè de pòs, li fè yo, mwen m pataje yo. Se pa mwen pirate telefòn li, m pa pirate email li, m pa pirate anyen, mwen pataje. Shabba toujou estime ke se mwen ki ap lage afè fanmi l. Sa nan rien à voir, absolument rien à voir avèk kestyon pataje bagay. Sa rete la. Nou pa pale, chak moun nan bò pa yo. Menm Steeve Khe, menm Steeve Khe, m sonje epòk lè l te nan Djakout. Jansiv ki konn ap kriye plenyen pou sa Shabba fè l pase nan Djakout. M ap gen pou m pale de sa yon jou. Massoudou se Sivke ke jodi a e se Shabba m ap pale. M ap gentan pale de Sivke yon lòt lè. An n rete sou Shabba. Bon, nou wè sa k pase la Sendomeng lan. Se yon bagay ki ekstrèmman grav. Jan m di nou talè a, mwen gen enfòmasyon ke m resevwa la m pral pataje avè nou. Men son bagay ki ekstrèman grav sa k rive la. Dabò, mwen menm, ban m pran yon egzanp sou tèt pa m. Mwen menm gen fanm m ta renmen bon pa egzanp premye madanm mwen, premye madanm mwen Sa map di a son bagay tout moun konnen deja, se pa yon sekrè pou pèsòn, m toujou dil, Prima Donna son fanm m te renmen anpil anpil anpil anpil anpil anpil. Nou ret pa ansanm ankò, pa gen moun ki janm konn nonl, pa gen moun ki janm wè poste fotol, son bèl fanm. Nou pa ansanm ankò se fini, chak moun fè chemen yo, m pa gen poum bagay li. Manman premye pitit fi m nan. Li se youn nan moun ki te dèyè tout sa nou wè dezòd pitit mwen fè a. Ok. M Ayiti, m Ayiti wi. M wè l toutan, m konn kote l rete, m konn kote l al travay, l ap travay. A plizyè fwa m gade l, m gade m sou ki tèt mwen. M di sa fè pitye. Ayiti m di w. Ayiti m gen mwayen. M gen mwayen materyèl, m gen mwayen finansye, si m ta vle fè yon moun mal pou m pa fè l. Men, lè move kote a, lè mal la vle antre nan laplanta, m chita oubyen m kanpe nan yon miwa, m gade m, m di laplanta tu n'es pas ce genre de personne. Non. Ou pa moun sa a. Ressezi w. M pa moun sa a. Tip de moun mwen ye a. M pa ka yon asasen. M pa ka yon kriminèl. M pa ka yon tiyè. Moun mwen ye a. Moun mwen fèt la. Pou moun mwen ye a m pa ka sa. Lè m gade sa m andire Sa fanmim andure pa rapò a yon timoun ki dezobeyi paranl poul al pran libètel epi manmanl bakòp li manmanl epi manmanl bakòp li epi manmanl bakòp li mdi mdi you no wat.

Se metriz de swa sa a. Se depasman de swa sa a ke je. Pou kantite mal moun fè m Ayiti. Nèg voye m al fè aksidan, nèg vòlè ekipman m, nèg sezi ekipman m, nèg bay kout lang, nèg fè sesi, nèg fè sela. J'avais le moyen matériel, j'avais le moyen financier pou m fè anpil dega, men m pa itilize sa mwayen m genyen pou m fè mal, paske mal la ap tounen nan mouda w kanmenm. Se sa a. Se sa a wi pou moun konprann, kèlkeswa mal ou fè a, le mal vous revient tot ou tard. Mwen fè depasman sa a, M dòmi an pè, m sikile an pè, m manje an pè, m fete an pè. Bon m vini nan bay Shabba, sa se te yon parantèz m fèmen l rapid vit. Shabba Sendomeng, nou wè videyo ke m te pibliye, nou wè l sou tout rezo sosyo kote Shabba t al pèfòme nan T-Vice. Enfòmasyon ke m genyen se ke, enfòmasyon ke m genyen se ke Shabba te nan vip an, San blere, m bay li yon kondisyonèl, m bay li yon kondisyonèl paske m pa konfime sa avèk Shabba oubyen Madan Shabba. Shabba te nan vip an epi Madan Shabba te avèk Jeff, m ap pale de jou ti bagay sa, vandredi alò. Epi epi yo genlè t ap bay Shabba show, yo genlè ap fè show off oubyen yo t ap target Shabba. Shabba li menm pou l replike donk Li pran mikro l li li takle madan shaba nan sans nan video nou te wè e kot madan shaba epi piblik la reponn lal lal lal kon nou konn kisal te di deja donk pa bezwen repete l nou konn kisal te ye deja right donk se la bagay la kòmanse pran yon lòt anplè yè nan festival la. Mwen resevwa enfòmasyon fè konnen ke moun ki te nan vip menm, paske m gen anpil zanmi anba. So, nan òganizatè k ap fè festival yo, bon se zanmi m, m gen anpil zanmi nan festival la, donk mwen menm ane sa m pa nan oken festival pou de rezon pèsonèl, paske m gen bagay m ap jere, m pa nan festival ditou, ane sa ditou, donk m te chwazi pa al nan festival la. Dayè m pa gen tan, m ap travay mwen, etsetera, bon m pa gen tan. Brèf. Epi euh. Epi Shabba relem yon sò. Pèsonèlman Shabba relem. Ok. Paske yè m tap soti m tap al nan Roody Roodboy Jacksonville. Misye tap jwe yè swa, m te sipoze la. Donk nan kouri ale, prepare m Shabba relem nou fè yon 3 4 minit ap pale ansanm. Pou Shabba di, pou l di m egzakteman sa k te pase a. Shabba di m ke sepandan lap pase, madanm ni bon m pa di ex madan shaba non paske yo toujou marye se madanm ni ok madanm ni yo separe men yo toujou madanm ok madanm madanm mari madanm ni voye yon klere nan zye l epi par sipriz Jeff vide kou sou li e Jeff arive kase chèn ni monchè misye di yon chèn ki vo 3 4 mil dola ameriken Jeff kenbe chèn ni nan men l. M fèk sot jwenn enfòmasyon talè a ki fè konnen ke Shabba ekri m menm li di m ke y arete Jeff. Jeff nan prizon depi yè swa. Maten an la, Shabba avèk plizyè moun abiye an ble eksetera yo ale nan prizon an. Madan Shabba vin gentan bay kòb pou ta lage Jeff, sanbletil ke yo transfere Jeff nan pi gwo prizon Sendomeng. Donk gen anpil moun ki vini avèk rad blan k ap di jistis pou Shabba. E enfòmasyon ke m rive jwenn se ke Jeff deklare, tande bon enfòmasyon, Jeff deklare nan figi Shabba talè a la nan prizon an, li di Shabba Non sèlman lap koupe madanm Shabba men lap koupe pitit Shabba yo tou. Menm si nou nan gè, gen bagay ou pa repete. Timoun se timoun, timoun pa nan gè. Nou konn sa deja, nou konn pozisyon m sou kesyon bagay timoun. Nan, la a se depase. Bon, m pa pral twò kòmante sou sa, se ke tou senpleman m pataje enfòmasyon sa a. ki fèk sot di la, ki fèk sot tonbe la. Bon, mwen menm, kou nasi nou mande m, ki avi m, pa rapò a tout sa k ap pase la. Premèman, Chaba fè erè, Jeff fè erè. De ekip moun yo fè erè. Premèman, banm bay erè Chaba fè. Ou se yon pèsonèl piblik, ou se yon atis. Premèman ou se yon atis, ou se yon pèsonaj piblik. Lè w se yon atis, lè w se yon moun ki popilè, ou pa menm moun a moun, a tout moun. Sa anpil moun pa konprann. Lè w se yon atis, lè w se yon pèsonaj piblik, ou pa menm moun a tout moun. Ou se yon sòt delu, ou se yon sòt de privilejye. Ou se yon privilejye. an kèlke sòt. An kèlke sòt, wi ou se yon privilejye. Donk, konpòteman ou, atitid ou, li enpòtan. Anpil, anpil, anpil. Se la rezon pou lakèl, pa egzanp, si m pran yon fanm, li fè bouzen sou mwen, oubyen li fè yon bagay, li vin site non Laplanta, l ap fè bri paske se Laplanta. Menm jan dosye pitit man te flanpe bri paske se pitit laplanta. Valè pitit e pitit pastè ki nan prizon, valè pitit e gwo gwo chèf ki pa koni men ki nan prizon, yo pa fè bri paske se de moun ki pa koni. M pa konn si n konprann sa m ap di nou an. Donk lè w se lè w se yon moun ki koni, lè w se yon moun ki popilè, lavi w frajil. Tout bagay frajilize, tout bagay ki otou de ou menm yo frajil. M pa konn si n konprann sa m ap di nou an. So, moun w ap frekante, fò w trè pridan. Jan w ap abiye, fò w trè pridan sou fason w abiye, sa w ap di, jan w ap konpòte w nan sosyete a, li gen yon sòt de repèkisyon sou ou e tout fanmi w, tout antouraj ou. Si Vatchaba, sa pa t ap fè oken bri, paske se Chaba, Donk, erè Shabba pou mwen menm, li ki ta madanm ni, Shabba pa t oblije ekri yon lèt bo madanm nan. Ou pa oblije. Lavi w rete lavi w. Ke w atis, ke w pa atis, depi w popilè, moun ap toujou vle konnen de vi prive w. Se menm jan de mwen. Li nòmal pou moun chache konnen de vi prive m. Se mwen k konn kijan pou m jere sa, mwen k konnen pou mwen fèmen lavi m pou m antre ladan l men depi w se atis, moun gen dwa antre nan lavi w. Men li fèt Ozetazini, li fèt Kanada, li fèt patou ayè. Se nòmal. Men sepandan se ou menm ki konn kijan w ap jere vi prive w. Si w kite vi w bay pòt lavi w ouvri, moun ap antre chita, kaka, pise, fè sa yo vle. Li nòmal. Sa se youn nan erè Shabba fè, li pa t bezwen ekri okenn lèt pou l di bon madanm ni ebyen a madanm li yo kite. 1, Dezyèmman, Shabba gendwa jwe a madanm li. Shabba gendwa jwe a madanm li. Voice note yo, mannken sa lage yo, m pa konn si se Shabba t lage yo, m pa konn si se madanm ki lage yo. Sèm Jean anpil fwa nou te tande voice note kote m tap joure pitit mwen. Pitit mwen menm ka joure wi pa gen moun ki gen dwa di m pa joure m gen dwa joure wi. Kiyès ki ka di m pa joure. Lè yon bagay fè w mal wa joure ke se fanm ke se mari ke se pitit ke se bagay wa joure lè w fache. Lè w renmen yon moun li fè w mal ou pa fache. Li nòmal. Lòt erè Shabba fè se ke Shabba vin nan sans ke Shabba vin. popilarize madanm ni, lè ou se moun ki popilè si w konnen ou pa ka jere moun popilè ou pa fè moun nan popilè. Se Shabba k fè madanm li popilè. Gen anpil relasyon n ap gade sou rezo sosyo medam e mesye, nou wè moun ap fè bèl foto bèl videyo pou montre kòmsi ils sont heureux, ils sont jan, ils sont amoureux, se fo. Anpil fwa ou konnen yon fanm, fanm nan ap egzije ou, ah cheri fò nou fè foto, fò nou fè videyo met sou rezo sosyo, bagay sa yo fò nou, fò nou ofisyalize relasyon kòmsi rezo sosyo se li menm ki rann tout relasyon ofisyèl. Anpil fwa moun nan, moun nan fè li genyen yon bagay, li gen yon rezon kache. Sa se peut ke se, se, se ex li bezwen fè wè. Ah wi. Sa map di a mwen menm, je sais de quoi je parle. Je sortais avec une dame, ça fait plusieurs années je sortais avec elle, et puis ça s'est mal terminé, puis li bezwen fèm wè ke li ka gon nèg, li pran yon nèg li kouri al marye avèl, maryaj la pa dire 1 an, kaka voye, 2 moun sa yo enmi jire pandan se tan dam nan toujou zanmim.

Dezyèm erè janm di talè a Shabba pat nesesèman bezwen rann madanm li popilè. Se toi l'artiste, c'est toi l'homme populaire, c'est toi l'homme fameux kòm nenpòt jan ou ka rele l la. Men Tafa. Ou wè sa ki rive Shabba medam e mesye. Sa ki rive Shabba gen de nèg li pap janm rive nan biznis la ditou. Map pran plizyè egzanp. Li pap janm rive Pipo E pipo klass. Pipo m al kay pipo deja. M al kay pipo deja m wè madan pipo. Nan aswè m al nan bal klass m wè madan m wè madan pipo nan bal m wè madan pipo m pa m sonje si se madan pipo. Telman se pa yon moun ki sou moun se pa yon moun ki sou moun depi yon moun wap pran fanm ki sou moun yap fè w wont a wi gen fanm ki sou moun anpil wa fanm nan la li gentan bezwen zanmi tout zanmi w li gentan bezwen telefòn zanmi tout zanmi w Depi on nèg ou atis ou popilè, fanm ou pa dous sou moun. M pa di madan Shabba sou moun e pa sa m di non. Paske m pa konn fi an m pa pral pale de fi an, m pa konn anyen de madan Shabba m pa pral pale de li. M ap pale dan le sans jeneral. M di ke gen moun sa pap rive. Sa pap rive on nèg tankou Richie. Sa pap rive on nèg tankou, m pral di kiyès toujou, sa pap rive on nèg tankou Richard Cavé. Sa pap rive on nèg tankou Mayko Guirand. Sa pap rive on nèg tankou Roberto Martino. Fanm yo nen tankou pouchon Duverger. Kyes anko? Pifò atis yo. Anpil fwa nou wè nou toujou joube sou konn ap mande atis yo. Pa gen pwoblèm pou nou konnen yo non. Men se atis lan se pa madanm li. Paske madanm li, pitit li, rès fanmi an, se tout yon chèn men yo chak son mayon nan chèn nan. Men tout mayon se mayon fèb yo ye. Anpil fwa moun nan bezwen rive sou ou, li pap ka rive sou ou Paske ou sa se pe ke ou fò mantalman ou fò. Men moun sa yo menm ki pa atis lan ki pa konn pran frap yo pase pa yo menm pou rive sou ou. Gen anpil moun se pa fanmi m yo pase pou rive sou mwen paske paske mwen menm mwen deja mantalman mwen deja solid nenpòt sa yon moun di sou mwen pa rive sou mwen. Nenpòt sa w fè pa rive sou mwen depi w pa frape m fizikman ou pa kraze biznis m afè m tout sa w di se kaka k ap fèt. M pa konn si w konprann sa m ap eksplike nou an. Sa se dezyèm erè Shabba fè. Twazyèm erè Shabba fè, ou pa fyen ankò. Ou pa fyen ankò, sa se paske ou toujou renmen l. Lanmou, ou pa chwazi moun pou renmen, lanmou se yon bagay ki pi fò ke, se bagay ki pi fò ke k ka gen. Ou al renmen moun ou pa sipoze renmen, ou al renmen moun Ki pa la menm dwe janm nan lavi w. Lanmou a pale nan le sans, nan le sans jeneral. Lanmou an jeneral. Lanmou se rete w rete w wè w renmen. Pa gen oken mal la sè Chaba renmen madanm li. Pa gen anyen mal nan sa. Ok. Men fò w konprann defwa tou fò w reyalist. Fò w reyalist. Ou ka renmen yon moun anpil, moun sa pa bon pou ou. Ou ka renmen yon moun anpil, fò w ka wè moun nan pa renmen w. Ou ka renmen yon moun anpil, fò w wè moun nan pa bezwen w. Ou ka renmen yon moun anpil, fò w wè moun sa pa bon pou sante mantal ou, pou sante finansyè ou, etc. Mwen toujou di sa, m ap repete l ankò, lanmou pa janm sifizan Pou 2 moun fonksyone pou 2 moun viv ansanm nan ka gen anpil lanmou men nou paka ansanm e anpil fwa gade pou wè 2 moun ki trè renmen yo pap janm ka fonksyone vre yo pap ka janm ka viv fò lanmou an fòk li on ti jan balanse fòk gen youn ki pi renmen lòt fòk gen youn ki mwens renmen lòt. Sa m di nou an se eksperyans. Se eksperyans. Nou mwen kwè m son nèg ki trè eksperimante santimantalman. M son nèg ki gen anpil eksperyans nan bagay lanmou, nan bagay fanm. Nou mwen kwè m. So, twazyèm erè m janm t ap di Shabba fè a se ke Ou pa avèk madanm ou ankò? Tu la laisses tranquille. Tu n'as pas genre lò sou sted ap tire pwen, mande m lajan pou peye kay, ça reste entre toi et elle. Li mande w lajan, paske li ka mande w lajan, li gen dwa pa gen kòb, nèg la avè l la, etc. Se ou di bon, m pa avè w ankò, m pap peye kay, m pap dis, m pap dat, ça reste cela, c'est fini. M ap pran yon egzanp. M ap pran yon egzanp. Tande, m vle nou tande byen sa m ap di a. An nou pran Yves ex mari Blondy. Misye son nèg klas. Son nèg pou nou bat bravo pou li. Malgre tout kaka nou wè Blondy fè, Blondy pale l mal live. Bon, Blondy son, son, son, son, son zorat. Son fanm woywoy, son fanm san klas. Nou tout konn sa deja. Menm si nou jwe yon bay lajan sa pap rive sa pap di non merd nou jwe nou jwe alò jwe nou jwe en en m still mwen so sa map di map dil map dil e nap tandel nou pa janm tande Yves di on bagay mal de de Blondie kòmsi nou panse Yves sa pa fèl mal li blese c'est un homme blessé li te ka reyaji tou.

il a garde le silence ça c'est un homme classe se sa se la anpil e la m di w bat anpil moun nan nou an nou pa janm wè èske gen anpil fanm m pa si èske n janm wè m pale de èks m pa si l moun sa menm jan dam nan nou wè ki monte ki toujou ap joure m èske nou janm wè m site non l dam nan toujou ap di flanbe flanbe nèt la m pa janm site non dam nan Se nou k mete l. M poko janm, nou poko janm ka on jou di m te site non dam nan. M poko janm site. Se nou k di se li. Se nou k pa janm site non l. M pa site non moun, si m te nan relasyon avè l, m pa nan pale de moun m te nan relasyon avè l. Peu enpòt sa fini byen, sa fini mal. M pa stil nèg sa. M pa konn si n konprann. Se matirite sa mwen genyen. Menm si plen fanm m t avè nou pa zanmi ankò, yo toujou sou paj mwen. M pa pral yo gen anpil ki fè m bagay mal. Gen anpil ki derespekte m. Gen anpil ki derespekte m. Men m pa pral monte sou rezo sosyo pou m pataje videyo oubyen foto m te entimite. Sa se bagay kokorat. M pa p janm desann nan nivo sa. Non. Jamè! M pito rale zam tire nan men m pa p janm fè bagay konsa monchè. Donk jan m t ap pale an, Iv s on nèg de klas. Malgre tout lè lap gade Blondie avèk D-perfect kap bo kap fè kaka kap fè radòt sa fèl mal paskel te renmen madanm li m pa konn si konprann men li pa kite sa move move foto video lap gade yo li pa kite yo afektel poul pèdi kontwòl tèt li poul monte sou rezo sosyo pou vin ap pale kaka sou Blondie li fè depasman de swa se sam tap pale tout o debi de Video de live map fè la. Depasman de swa ke mwen genyen. Malgre mal pitit mwen fè m fè fanmi m fè fanmi m andire. Malgre tout bagay manman l fè. Mwen te ka fè manman anpil mal. Malgre m te gen mwayen. M pa kite sa. M pa kite sa pran kontwòl mwen. Mwen pran kontwòl sa. M di Laplanta ou pa ka yon tueur. M di Laplanta ou pa ka yon asasen. Tu n'es pas ce genre d'homme. Se kontwòl sa a. Se metriz de swa sa a. Shabba pa genyen. Se kontwòl sa a, se metriz de swa sa a, Shabba pa genyen. Fi an kite w, fi an chwazi nèg li, ou gen 2 pitit avè l, vous vous entendez, vous vous entendez pour konbyen kòb w ap bay, si m ap bay 100 dola, egzanp, m ap bay 100 dola, m ap bay 200, m ap bay 500, m ap bay 1000 chak mwa, Nou aranje nou vwala vwala banm bèk akawont ou sa map voyel kijan map voyel etc nou fini nou oblije nan tire pwen depi youn nan tire pwen pou bay lòt e paske nou youn toujou bezwen lòt twòp twòp kiyès ap soufri jodia la vrèman banm di nou kiyès ki plis ap soufri la e timoun yo wi e yo menm ki plis ap soufri la tout bagay ou wè gen batay ant chaba e jeff la Claudia pa preta youn non. Nou mèt kwè mwen. Claudia ak James ap kite. M klè sou sa. Donk, donk batay pou fanm se gwo koze. Men m banm di nou bagay. Gen anpil bagay nou konnen kap pase an Ayiti sitou e pwoblèm politik. Gen anpil pwoblèm nou konnen politisyen ak politisyen ap batay. E pou fanm. E pou fanm. Fanm jenere kreye anpil konfli sitou konfli initil pa egzanp m gen yon bon patnè m ayiti yon bon patnè m yon bon patnè bon misye te bon patnè m m byen ak madanm misye ak manman pitit misye m byen avèl jiskaprezan m byen avèl m gen yon fanm m t avèl misye rele fi an misye di fanm lan tout fanm m t avè yo m tcheke misye bay fanm lan yon pakèt pawòl sou mwen ok Sa k bon, fanm yo toujou vin di m tou, lè nèg yo bay tripotay sou mwen. M se bay yon pakèt pawòl sou m. Mwen menm m se yon nèg, erezman, depi ou voye kaka, m ap fè w manje kaka w la, a eklè. Misye, misye bay yon pakèt tripotay sou mwen. Mwen menm m se nèg ki flannè. Madanm misye pa janm konnen. Bagay ki prèske gen ennan, madanm misye pa bwenn si m pale a misye. Mande misye sou WhatsApp mwen nou di wap pale. Li pa janm konn si bagè a misye e mpa janm dil ki bagè misye konn fè chawony misye konn fè nan. Flannè yon flannè son se tout yon package. Se pa paske w flannè e pa paske nou konnen yon nèg m toujou di nèg sa wè lè w flannè se pa abiye k fè flannè e pa met bon parfum bèl soulye k fè flannè se tout yon package edikasyon w konpòtman w atitid etc etc fè w flannè. Mwen menm m gen m gen nèg m gen m gen nèg kòmsi madanm yo kòmsi m konn ap pale a madanm yo m konn ap pale a madanm yo m konnen nèg yo a lòt fanm m pa janm di yo cheri m renmen m wè Maro a lòt fanm non sa pa fèt m ap ba w pawòl pou m konvenk ou ki mele m Maro Maro pa enterese m si w aksepte pran pawòl m ap ba w pawòl Menm pa pral pale mal de mari w maroudi se maroda ki mele m se la anpil nèg tonbe motherfucker an la al bay tripotay sou mwen pandanstan madanm li toujou zanmi m e madanm misye pa nan kaka a misye madanm misye se moun ki ka kenbe misye li bat misye kraze machin misye li fè l deja m pa janm di fi a anyen e m pap janm di l anyen m fè depasman sa paske m son flanneur. Flannè a janm di a se pa abiyem ki fèm flannè sèlman e pa met bèl pafim fèm flannè sèlman paske m konnen li k fèm flannè non se konpòtemanm anpil fwa nou di a laplanta renmen zen zen an paske nou renmen zen an se chobiz li ye wi se pou anime nou se pou nou kenbe nou e òpdye tou men gen bagay m pap janm antre ladan yo paske m son flannè brèf donk bagay shabba a medam e mesye li depase yon nivo la ki pou mwen menm. Exagere dans le sens où sa pa vo la pèn. Sa pa vo la pèn pou nou rive la pou prizon goumen pou ki sa. Bagay sa se bagay ki gen lanmò ladan l. Paske mwen menm, mwen menm Laplanta, mwen menm m pa konn vòlò. M pa janm antre kay moun san w pa envite m. M pa konn fè sa k pa sa. Yon nèg ou chwazi ban m kou, menm si yon kou an lach, menm si yon moun ou fè vin ban m kou an. Si pa genyen, m pap jwenn jistis. Men si genyen, m ap jwenn jistis. Klè. E kèlkeswa kote w al kache a, kèlkeswa kote w ap viv la, m pa ka pou w m ap pran yon moun otou de ou menm. Klè. Granmoun pa bay granmoun kou. Mesye nou an 2022, nou tout se 2 moun ki nan trantèn, karantèn avanse. Nou nan yon, nap viv nan yon mond ki trè konplike, yon mond ki trè difisil, nou gade jan lavi an vin chè, trè chè, gaz chè, manje chè, pa mande Bondye si w gen pitit, wap peye kay, wap peye machin, wap peye asirans, yon pakèt asirans, tout tip dasirans, timoun pwal lekòl, kouran pou peye, telefòn pou peye, si w gen paran sou kont ou, gen fanmi sou kont ou. Lavi an anpil. Lavi an konplike. Eske pou moun kite tout sa w gen pou jere, kounye a w pral batay. Batay pou fanm. Se poutèt sa tou anpil fwa nou pa wè m sou rezo sosyo nou di a misye misye fini pito nou panse l pito nou panse l konsa ke m ap jere bagay ki pi enpòtan. M pa gen pwoblèm nou panse ke m fini paske nou pa wè m chak jou sou live sou Facebook. Se yon ilizyon anpil moun ap vann nou sou rezo sosyo ke y ap byen vi y ap byen tout moun sou rezo sosyo rich tout ayisyen sou rezo sosyo rich bon men m prefere nou panse m fini olye ke m ap viv yon vi ki fos. Non. Paske, kon vle ou pa vle medam e mesye, sa se ti konsèy map ba nou, lavi ap vin pi chè. Yon moun sa aranje ou gen kòb, e kòb ou genyen, e kòb ou genyen pou kapab pare kou pral vini yo paske lavi an, le mond ap vin pi difisil o jou le jou. Wi se vre ke yon de twa kèlke nan nou ka vin gen mwayen finansye pou nou kapab woule yon bèl machin, rete nan yon bèl kay, vwayaje, Men lavi a pap janm vin fasil. Lavi an trè difisil. Donk, nou pa konn konbyen tan n ap viv pou maladi k ap vin jwenn nou la. Maladi y ap fabrike nan laboratwa, maladi natirèl, vye manje n ap manje ki fè konbyen tan stoke. Yow! Aksidan! Bon kounye a men gade Ayiti kounye a la nou youn pa ka al nan peyi nou. Nou tout nou kite ayiti nou tout ta renmen al ayiti men bandi pran peyi an politisyen kraze peyi an konbyen kantite ayisyen ki gen 30 40 an kap viv deyò peyi an ki ta renmen tounen nan peyi yo anpil ayisyen ki bati ayiti gen bèl kay ayiti machin yo pake ayiti yo paka viv ayiti èske kounye a nou ka kite tout bagay sa yo pou nan al nan goumen pou al nan prizon poukisa poutèt fanm. E poutèt fanm li ye. Shaba pat bezwen Wi Shaba blese M te di Shaba sa tou lèl te rele m nan lèn pale an M di Shaba m konnen w blese Menm jan tou je te blese Lè pitit mwen te fè sal te fè a M te blese tou M te trè blese Men m son nèg ki fò Je je je Bon m di je tenu je tenu. Ah wi, ejityen ankò. Jityen ankò. Anpil nan nou, anpil nan nou nou gon ti nyès, nou gon ti neve, nou gon frè, nou gon kouzen, swa ki mouri mal, swa ki nan prizon, swa kap fè kaka. Men, chak moun chwazi fè sa yo vle, kite yo fè sa yo vle a, pi devan, yap di kat entèl avè rezon. Men jodi an la kounye a Shabba pran kou, Jeff pran kou, Mannan Shabba yo wè l on jan lan sosyete a, m pa konn si w konprann. Kounye a pitit Shabba, m pa konn si w konprann, ki jan timoun sa yo pral viv? Bon timoun yo se Etazini yo fèt se vre, men pi fò ta gen papa yo la. Paske gen anpil fanm yo itilize sistèm nò ameriken yo mal anpil. Nan sans ke anpil anpil fanm ayiti tou paske yo gen yon pitit a yon nèg yo vle fè nèg la mache. Mwen menm e pa gen bagay konsa. M gen pitit a ou vle m wè l m wè l ou pa vle m wè l la gran moudon w. Lè l gran si l vle konnen l la konnen. M klè sou sa. Paske menm timoun sa jodi a. Wap tiye tèt pou li an se li menm ankò sou ranse ka fè w pouri nan prizon apa pitit mwen m te antre antre l isit m te ka kite l ap manje kaka ayiti m te kite m te ka kite l ap manje kaka manman l ayiti wi m di nan m pran pitit mwen antre isit ebyen menm pitit sa si m pat fè afè m dwòt li te ka fè m pouri nan prizon m pa konn si n konprann sa map di nou an. Anben yon moun fè sa w gen pou w fè, aranje w fè sa w fè a dwat. Aranje w fè sa w fè a byen. E pa kite mal, mechanste lèzòm fè w vin moun ou pa t destine pou w ye. Tande byen sa m di a. Nan tout sa m di yo, m vle nou kenbe sèl fraz sa a. Nan tout sa m di yo, bliye yo. Men fraz sa a pa bliye l. Pa kite mechanste moun, pa kite engratitid moun. Pa kite rayisman lèzòm fè w vin moun ou pa destine pou w ye. Ou pa destine pou yon mechan, pa mechan. Ou pa destine pou yon asasen, pa asasen. Ou pa destine pou w te yon, pou w te yon, kòman ta di sa, yon kriminèl, pa vin yon kriminèl. Paske tout sa w fè, l ap tounen kont ou menm. Mistikman, Mpa pale mistik, mpa pale de maji, e pa maji non, mistikman, kosmikman, tout sa w fè, sa vou revyendra. Otomatik. Sa pe prandre di tan. L ap vin sou yon fòm, w ap menm konn si se sa l ye. Donk tout an w ka evite fè mal, evite fè mal. Tout an w ka fè plis byen, fè byen. Mwen m gen anpil, defwa m konn pa wè. M konn yon sitiyasyon yon bagay bezwen regle, m poko wè kijan m pral regle sa. E m son nèg ki toujou lè m vle fè yon bagay, ou fini? Thank you. Thank you. Wi, talè. Thank you so much. Alright. Alright, it's good. Depi m ladan? Alright, thank you. Wi. Tande wi. Kèlkeswa sitiyasyon ou ye, pa kite sitiyasyon an mennen w, se ou pou mennen l. Jan m t ap di talè, m konn nan sitiyasyon m pa wè anwo, m pa wè anba, m toujou konfyan. M di, ok, s on etap, s on etap. Sa fè pati de lavi, s on etap. L ap pase, e l ap pase. Pa kite kèlswa sitiyasyon ou jodi an, petèt ou ka pa, ou pa ka peye kay, ou anvi gon machin, ou bezwen gon viza, ou anvi gon pitit, fwaye ou tèt anba, son etap. Pandan ou nan etap la kounya se ou konn ki atitid ou pral gen parapò a etap sa pou pase l. Pase l lan se youn, men fò pase l byen. Ou ka pase l mal ou echwe. Ou ka pase byen, ou sòti ladan, ou pran lòt etap. Paske ou sòti nan pwoblèm jodi a, ou ap tonbe nan lòt pwoblèm. Lavi è fèt de pwoblèm. Si lavi an pat gen pwoblèm, li pa tap gen sans. Donk, medam e mesye, sa k rive an, mwen konprann Shabba, mwen menm si jete dans sa sitiyasyon, m tap blese tou, m tap vekse, m tap fache, m tap an kolè. Men Shabba li gon part de responsabilité. Chak erè yon moun fè, yon moun ou konnen fè, pa non sèlman pran l pou fè blag oubyen ou kontan, men a travers leurs erreurs ou kapab aprann yon bagay pou w jere tèt pa w nan tèl sitiyasyon w ye. Yes. Ok? So. Pou nèg tine zaza pou nèg kap fè kaka pou fanm. Pou nèg kap rale zam pou fanm. Pou nèg kap bay kout lang pou fanm. Pou nèg kap batay pou fanm. Sa son egzanp li ye. Si nou wè Shabba, Shabba bay kòb. Shabba met fanm nan chita. Fanm lan pa fanm lan pa vle Shabba. Donk sa pou montre ke fanm e pa sèlman byen materyèl yo bezwen. Si w mande m kisa fanm ap chache m pa konnen. Men fanm toujou ap chache yon bagay. An jeneral. An jeneral. M gen anpil bagay pou m di nou. M gen anpil bagay pou m pale avè nou. Kòm mwen se yon moun se dènye tan mwen trè trè okipe. M trè okipe onètman. Map gen poum live trè souvan nap gen bay anpil bagay poun pale gen anpil bagay map fè nou konprann gen anpil bagay map fè nou wè sitou sou lavim sou sam andire gen anpil bagay nou ka aprann gen anpil bagay nou ka aprann sak rive Shabba a c'est une leçon à apprendre. Eske madan Shaba antò? Li gen part de responsabilité pal. Men m pa pral blame li a 100 pou 100. Non. Eske Shaba gen pal? Wi, m pa pral blame Shaba a 100 pou 100. Eske Jeff gen pal? Wi, m pap blame li a 100 pou 100. Sepandan, erè Jeff fè, Jeff pat dwe antre nan tout lojik sa. Se madanm a mouche kap batay, ou menm ou fè back. Step back. Ou fè bak. Okontrè, ou mete dlo sou dife ant li menm a mari l. Paske, konfli an, l ap afekte w to ou ta. Se menm jan yon nèg, ou pran yon fanm, epi ou vin ak fanm nan ou vin konnen nèg la, ou konn fanm sa te avèk tèl nèg epi wap vin gonfle kò w, èks fanm nan ou pran nèg la pou enmi w. Nèg la pa enmi w. Banm ba nou egzanp anvan m ale, paske m pral manje la, banm ba nou egzanp. Je sortais avec une fille, se map di se te o Kanada. Map di nou sa manmzèl fèm. Li pa gade video, nou konnen. Men m pap janm site non l jamè. Tande byen. Map di sa l fèm. Men nou pat vin nan relasyon ankò men nou te rete de trè bon zami. De trè trè bon zami. Nou toujou pale preske chak jou, nou toujou ap fè deba, deba entelektyèl etc. Ok. E pi li gon nèg avèl Ayiti. Yon nèg ki te nan gouvènman la avèk misye. E pi pandan l avèk misye l ap eksplike m bagay. O misye nan mouda l, misye ap fè l vin Ayiti, misye di se se dat. O misye genlè bezwen rezidans Kanada. Bon bouche. Ah, si w renmen nèg la. Ba nèg la rezidans la menn. Sa k pase? Si w renmen nèg la, fè chwa w. Ay ou menm. Bon, ba nèg la rezidans ki mele m. Konprann? Ok. Mwen m toujou pale, nou toujou pale. Ou konn sa manmzèl fè? Manmzèl, manmzèl al rele misye, l di misye konsa ke, o, m ap chache enfòmasyon sou li. Kounya misye misye misye misye misye byen avèk m gen zanmi an koma avèk misye epi misye di moun nan sa li di zanmi m moun sa moun nan vin di m sa mwen menm m konnen mwen menm m rele misye m di misye bon ban m de gode dayè ou konnen m m pa konnen w men w konnen m mwen konnen w parapò a non w Si, si m te bezwen konnen w, m t ap rive sou w, m konnen w men ou pa nan showbiz, ou pa nan djaz, ki pwoblèm m pral gen avè w? Nou pa nan menm milye, nou pa t lekòl ansanm, nou pa t ap travay menm kote. Yow, menm si m ta pran menm fanm, ki pwoblèm? M pa gen pwoblèm avè w menn. Di bòdè, ou pa fanm nan se sa l vle fè, li vle mete 2 nèg an konfli poul santil kel gen 2 nèg ki bay. Ah m pap baw manti m di manzèl kaka pou 50 mil pyas. E manmzèl m te wèl mouri la m wèl mouri la m pasel sou kote. Paske manmzèl te ka fè nèg la tiyem tou pou granmesi. M pa konn nèg la. Nèg la pa zanmim. Se ou menm ke w ap palem de nèg la epi ou rele nèg la ou di nèg la konsa ou map chache enfòmasyon sou li si se la. Bon si nèg la kounya te veyem li tirem. M pa menm si w konprann. Eske w wè eske w wè eske w wè aksyon fanm. Moun konsa m paka zanmi avè w. M mete w atè tou dousman. Apa kounye a mwen ak nèg la nou zanmi? Ba ou zo apa mwen ak patnè nou zanmi? Donk, wè ba kesyon fanm fòk yon nèg ou trè pridan. Ni fanm tou. Yon fanm tou ou gen yon nèg jodi an la epi w ap rele lòt nèg, w ap rele lòt, w ap rele lòt fanm fè kaka, joure. Joure, joure yon fanm pou yon nèg. Silvya a fanm lan ap toujou a fanm lan, si fanm lan vle a nèg la ap toujou a nèg la. Donk se ou k konn ki pou kijan pou jere nèg ou. Donk paske ou konn mari ou, mennaj ou, gon lòt fanm epi ou rele fanm lan, itilize fo paj, fo nimewo, rele l, joure, fè mennaj, kaka k ap fèt. Si l vle avèk nèg, fanm lan l ap toujou avè l. Si fanm lan vle avè l, l ap avè l. Se ou k pou jere nèg la. Donk nan kesyon, nan kesyon relasyon fanm a gason, fòk gen metriz. Fòk ou metrize tèt ou. E. Metrize tèt ou a nan sans tou pou parèt, pou sòti byen. Paske si w pa jere tèt ou byen ou ka parèt kòm kokorat. Mwen menm m pa bay manti m rayi kokorat. Je deteste ça. M rayi moun ki pa gen klas. M rayi sa a mort. M rayi moun ki san klas. Oh mon Dieu, je deteste ça. Donk, eseye, mesdames et messieurs, pou m ale, jere tèt nou. Sa ki rive Shabba a, se domaj, E sak rive Shabba li gen poul rive lòt moun tou. Li pap rive Shabba sèlman, se pa premye fwa sa rive. Lap rive lòt moun tou paske anpil nèg yo tizè, yo tizè. Pandan yo tizè yo pa ka jere tizè, tizè yo a. Yo kite yo depase, yo fou. Ou konprann? Yo fou. Ou te avèk yon fanm la jodi a, fanm lan te dous, gen lòt fanm ki pi dous toujou. M klè sou sa. Ou avèk yon fanm la gen bèl koko, bon koko, gwo bounda, gen lòt fanm ki gen bon koko tou. Gen lòt fanm ki gen bèl bouda tou. Lè yon bagay pa bon pou ou, fò w kapab reyalize l pa bon pou ou. Se pa paske gen lanmou. Gen anpil moun medam se mesye k ap soufri nan relasyon se poutèt timoun. A m gen pitit avè l, papa l. Gen anpil moun k ap soufri jodi a se poutèt pitit. Epi lè timoun nan gen 18 an, 20 an, l al fè vi l. Lal fè vil. Lal jwenn nèg li lal jwenn maril lal fè vil ou menm kap pase. Gen anpil fanm kap abize gason pou tèt timoun yo fè nèg ap mache child support nan mouda yo ok epi yo poko kòb child support lan achte lis met nan tèt yo konprann fè kaka timoun yo ap soufri pou anpil malpwòpte. Moun gwo pitit avè w pa vle mwen pitit lan sa se nan mouda w. M pap kouri dèyè timoun. Jamè! Ou mèt di sa w vle, te mèt di m pa okipe l sa se nan mouda w. Sa se mwen. Pa gen moun ki ka jije m. M pa bay pèsòn dwa sa. Pa gen moun ki gen dwa jije m. Paske lè m bezwen peye bil mwen, se pa moun ki peye bil mwen. Se de menm pou ou tou. M pa gen dwa pou m jije. Wè m pa jije Shabba, m pa jije madan Shabba, m pa jije Jeff. Sepandan tou le 3 voye kaka. Yo chak gen erè pa yo. Ki pousantaj erè yo chak la, m pa konnen. Sa se nou menm k ap gade, k ap kòmante ki wè l. E pa mwen. Paske m pa jij. Tou senpleman, mwen estime ke yo chak fè erè pa yo. Yo chak gen part de responsabilite yo ke yo asime. Mwen menm m te di l deja, nou sonje m te pale de sa plizyè fwa la deja. Di mwa si je te a la plas de madan Shaba, m pa tap bezwen rive la. Ou fè depasman paske ou gen 2 pitit avèk Shaba, ou ka pa renmen Shaba, se ton dwa pa gen moun ki te di ou fò renmen fò reta Shaba fò marye fò renmen Shaba. Nou pa ka ansanm ankò, chak moun fè chemen an, chak moun mennen lavi yo epi nou jere pitit nou. Pwen. Jeff se fok ou renmen Claudia, revu a Claudia, Claudia gen problème avèk mari avèk papa pitit li, ke Claudia jere sa ou menm ou step back rete dèyè fè back fè back fè back nou pa al antre nan lojik al bif avèk Shabba poutèt Claudia non Claudia gen dwa rive demen tou l fout kite w pou yon lòt nèg ok so met sa nan tèt ou Claudia tou ou pa ou pa al nan fè show off tou Jeff gen dwa rive la jwenn yon lòt fanm li gen dwa al jwenn yon lòt fanm la kap bal kòb kap fè tout bagay li fout kite w pou fanm tou. Saw rap pase la. Saw shabba rap pase la ou plenyen fanm la one wi ou la pou ou prè pou renmen yon fanm anbe sa ap pase la. Yow chak moun fè chemen yo men sa ap pase la. Fi an pa renmen w ankò fòw ka reyalize kel pa renmen w menn. Fòw ka admèt ke moun nan pa renmen w. Fòw ka admèt ke lè yon bagay pa bon pou ou l pa bon pou ou. E pa paske se lanmou. Men si si gen lanmou pa gen respè lanmou pa gen sans lanmou pa mache san respè e tande m tande m gon fanm m tande w konyen sou mwen ma boo pa gen bagay konsa non depi m konnen w konyen mwen ma cheri e lè sa w te ou te lè m vin di a cheri se erè kisa an erè pou desann kilòt ou te sou. De ou desann kilòt ou pa erè. De ou ka reflechi ou gen pran tan pou retire rad sou ou pou desann kilòt ou pa erè ou li reflechi. M klè sou sa. Depi ou fèl mwen pa la. Osi senp ke sa. Mwen dat nèg ap veyem pou yo ri sou mwen pou yo chache konn kisa fanm map fè m pa pran tip de fanm sa yo. Ok paske ou ka di sa w vle de lablanda ou ka di sa w vle de mwen gen bagay ou pa ka di gen bagay m pa kite rive sa enpòtan anpil wi pou fanm w ap pran sa enpòtan anpil pou fanm w ap pran wi fanm nan ka bèl wi fanm nan ka anfòm e e aprè e aprè èske ou gen avni avèk moun sa. Eske moun sa sou bon pwoblèm lap kanpe avèw? Eske si w vle monte yon biznis moun sa ka ede w envesti? Oubyen lap vin manje kòb lan oubyen lap pran kòb lan pou lal fè chowòf, fè kaka? Fo panse sa yo. Fo panse yo paske janm te di talè a lavi ap vin pi difisil. Nou se imigran sitou nan peyi bò isit, lavi pa fasil isit. Sitou si n gen fanmi Ayiti, yo konte sou nou. Lavi pa fasil. Nou gen anpil batay pou n fè. Konpatimman avèk blan ki lakay li deja. Men nou menm boy sa nou vin la, nou gen baryè lengwistik, nou gen koulè po nou ki nwè. Ok? Nou se fucking imigran. Ok? Gen bagay, ou ka yon move kote, yon move moman, yo pran ou, ou pran prizon, yo fout depote ou. Donk, nou gen yon pakèt bagay ki nan mouda nou, donk, yon moun toutan ou ka evite pwoblèm, evite pwoblèm. Mwen menm, pou m fini, pwoblèm sa a, ki gen la a, prizon, li pat nesesè. M pa two, m pa wè nesesite pou gen batay goumen, poukisa m pa wè l. De moun ki ansanm ankò, yo pa ansanm ankò, se fini, chak moun ret nan bò yo, chak moun fè vi yo, lavi kontini. Pwen. Pwen. Nou menm tou mesye dam, nou te avèk yon moun ankò, nou pa ansanm ankò, reso soso pa oblije. vin jij. Depi nou ouvè pòt bay moun antre nan relasyon nou, moun yo gen dwa opine. Moun yo gen dwa di sa yo vle. Men se sa k ap pase anpil moun nan. Fè kaka montre kòmsi n ap byen viv, nou amoure, anpil nan nou se fake. Epi kou kaka voye ankò se menm ou menm ankò pral pale kaka sou moun nan. Toutan nou kenbe relasyon entim nou hors des réseaux sociaux, tant mieux. Surtout lè w se moun ki popilè. Antouka, m swete nou aprann de sa. M swete ke pwoblèm sa a li abouti. M swete li abouti. M swete tout moun sòti byen ladan l. Bon, se sa m ka di. Ke yo sòti mal, ke yo sòti byen, m pa genyen pou mwen ladan l men. Ey! Shabba di m sa yè swa, m di Shabba wè li, wè lavi. Ou fè kont avè m pou granmesi, poutèt madanm ou, se menm madanm sa ou nan pral. Li di m sa e vre, li di e vre wi. Li di e vre wi. Ok Shabba fè kòd avèm pou madanm li inosamman m pat menm fè anyen non li fè kòd avèm fè gwo kòd avèm jourem di li pa sa ebyen se jodia se menm madanm sa kap imilyel an piblik se karma ok se sa m te di talè a karma kèlkeswa mal ou fè a L ap tounen. Ou ka evite fè mal. Evite fè mal. M swete nou pase yon bon dimanch. Yon bòn semèn. Se te nou menm, se te mwen menm, avèk nou menm, Laplanta. Ale, salut, bon dimanch.